Vitelòm ou ansanm avè nou jodi an la. W ap di, w ap prezante tèt ou bay nasyon an avan ke nou antre nan faz kesyon an. W ap di yo kiyès ki Vitelòm? Ki kote Vitelòm te sòti pou l rive kote l ye la? Ki kote Vitelòm te lekòl pou l te rive kote l ye la? Ou ansanm avè nou sou platfòm YouTube Mefibèto a, ou live, dyaspora ayisyèn ap tande w, pèp ayisyen ap tande w. Bonswa Vitelòm, kòman nou ye? Mwen salye w Bertho, mwen salye pèp ayisyen an, mwen salye espesyalman m ka di w pèp Tòsèl, Pènye ki ap soufri anpil nan moman la. E anplis, n ap salye tout konpatriyòt nou yo, tout kòlèg nou yo ki ansanm avè nou k ap tande nou la. Sitou pou dyaspora ki toujou mete konfyans nan nou, ki konnen kiyès nou ye, ki pap janm dekouraje ak sa kap di tou, kap toujou ankouraje nou tou fè sa ki bon, kontinye fè batay la nan jan ke n dwe fè l. Se yon plezi jodi an pou m patisipe ansanm avè w nan emisyon an. Trè byen.
Vwala. E Vitelòm Inosan, kiyès ki Vitelòm Inosan?
Bon. Li te lòm inosan. Nou ka di son ti, m te ka di w son, son, son ti nèg nwè. E pitit yon pòv malere ki fèt a Tòsèl, ki leve Tòsèl, ki grandi Tòsèl. Nou fè karyè detid nou nan Ecole Nationale de Soissons, epi kite Nationale de Soissons, nou antre nan Lycée Jean-Marie Vincent. De Lycée Jean-Marie Vincent, nou fè premyè fakilte nou Alice Corve, dezyèm nou fè fakilte nan inivèsite deta. Anplis, apre n te fè de eksperyans, youn an Swis, youn ann Itali. Oh, ou fè etid a leksteryè peyi a? Yeah. Yeah, nou gen kat diplòm nan men. Vwala. Entènasyonal kou nasyonal.
Trè byen.
E Vitelòm? Yo di a ke nou statye nou nan kad antreprenarya, ke n ap envesti nan peyi nou. Trè byen. Vitelòm marye, pitit oubyen mennaj, fiyanse kèlkonk? Wi wi nou gen 3 timoun 3 timoun. Ok vwala eee bon nou pa menm bezwen rive la poun mande vitelòm laj li jisteman m panse ke ou pap bay sa vitelòm se ougan 86 86 vwala jèn gason vwala ee vitelòm inosan ee nou konnen ke ou ap evolye nan zòn tòsèl jodi an sa ki ekstrèmeman pou nou vitelòm inosan nou konstate ke ou gen plizyè jou la depi ke nou wè tòsèl se operasyon sou operasyon E nou konstate ke nan peyi Dayiti, nou wè ke medya tradisyonèl yo, s gon sèl moun ki bèt nwa, gon sèl moun k ap e, kòmsi ki, ki pi gwo gang nan peyi a, sèl moun kòmsi m ta di w ki pi gwo kriminèl notwa nan peyi an, li rele Vitelòm Inosan. Nou tande l nan tout medya tradisyonèl yo. Nou tande l tout nèg yo ap frape. Pi gwo ènmi peyi Dayiti, se Vitelòm. Men, Vitelòm sa a. Lè n al chèche konnen kiyès ki Vitelòm nan zòn Taba 70 Tòsèl, èske w konprann, nan zòn Idiwonn, pase Vitelòm, lè n al chèche konnen, nou konnen Vitelòm se vwazen Dwayen Tribinal Sivil de Pòtoprens lan. N al chèche laverite. Nou met kò n atè a pou n gen enfòmasyon. Vitelòm, di nou sa k fè non w ap site nou seri de gwo zak konsa ki gen rapò avèk, ki sou pase nou se number one kidnapping nan Tòsèl, nan number one kidnapper nan Tòsèl kote m ap pale avè w lan. Eksplike popilasyon an. Di nou èske Vitelòm son kidnapè, èske se Vitelòm kap fè tout kidnaping sa yo nan Tòsèl kote map pale la, pase tout medya tradisyonèl nan peyi Dayiti, nou tande se de ou yap pale, se ou kap fè tout kidnaping nan Tòsèl, nan Petyonvil, nan, nan kòmsi, pale avèk popilasyon, pale dyaspora ayisyèn nan tap mande pou ou. Yo te anvi tande ou yè, paske nou, nou pase, humm.
Banm fè yon ti rapèl trè kou, trè klè pou ou, trè brèf Bertho. Trè byen.
Yon nèg ki nan zak kidnaping, yon nèg ki nan zak vandalis, yon nèg ki nan zak vagabondaj, m pa kwè ke l ap devni yon òm piblik. Sa se premyè lye. Trè byen.
Dezyèm bagay, yon nèg ki se yon obstakl, m te ka di w, pou lapolis nasyonal ki yè notre protecteur. ok ki la pou nou sèvi m pa panse ke si ke lapolis akize l de yon ak li chèche lajistis swadizan ke lapolis ki se oksilyè l li asinye lapolis li fè sa lalwa mande pou l fè lapolis ap toujou kanpe yon obstak anfas nèg sa ke l pa janm deside parèt devan lajistis e nan moman ke l se oksilyè lajistis. Dezyèm pwen, Nou konnen an matyè penal la responsabilite è toujou pèsonèl. Vwala. So, di ke inosan Vitelòm ta sibi, ta responsab yon ak, m panse ke gen tout mwayen posib pou lajistis trakle inosan Vitelòm pou yo kondwi l devan lalwa epi pou l responsab chaj li. Si tout fwa ke yon nèg di w l ap fè operasyon, Eske w janm tande yon fwa gen operasyon ki fèt nan Tòsèl, lapolis di w yo konfiske yon zam, yo konfiske yon machin ki sot fè yon zak oubyen ki te fè yon zak yon kote? Men gen anpil nèg ki tonbe Vitelòm, gen anpil nèg ki tonbe nan kad operasyon yo. Ban m eksplike w yon bagay. Medya reprezante katriyèm pouvwa. Vwala. Medya, sous enfòmasyon l, pa gen moun ki ka mande l aksè ak sa. Trè byen.
Li gen aksè pou l fè ankèt twotwa w lan pou l wè egzatteman si nèg yo janm tiye yon moun swadizan ki se yon moun ki gen zam, se yon moun k ap fè zak. Ditou pa. E m ap ban w yon atansyon trè klè. M panse mwa dènye an te gen yon operasyon ki te fèt onivo Tabar 68 kote ke yo te pran yon dam ki te sòti onivo Laboul, swadizan di yo te sekreste.

Pèsòn pa ka di kiyès ki otè entèlektyèl zak sa.
Trè byen.
Yon nèg di w ke kidnaping ap fèt. Se la tout manm politik yo rete. Pa gen youn ki janm viktim. Èske se yo ki nosan? Èske se yo ki sibi pa sible? Trè byen. Nèg yo mete plizyè inite espesyalize, egzanp, 2 blende, 2 bakòp BLTS, ki bò Paskal ye, 2 kote nou ki responsab de. Kidnaping nan fèt regilyè, kòb yo ap bay bò Monte Crespo a, anba.
E Vitelòm Inosan fikse pozisyon, ta, ekoute, ekoute byen, pozisyon te ye talè an, lò tap pale an, Ou te byen pase men kounya li gen kèk ti koupi ladann. Fikse pozisyon w pou ka byen pase paske nasyon an ap tande w, peyi an kontan tande w. Li trè enpòtan paske yo konnen ke w gen anpil verite anndan w la ke w pral pale. Eseye fikse yon kote pou byen pale. Dakò? Gon ti koupi la. Alo, ou tande m trè byen? Vwala, senk sou senk. Ou tande m trè byen, m te gen yon apèl ki monte. Ok, vwala.
Ok, Vitelòm men sa k pase. Vwala, men sa k pase. Nan peyi Dayiti. Mwen konn ti detay tou piti gato. Bertho bon bon ti detay tou piti. An avanse. Kòm jèn antreprenè, an bon senp atansyon. Mwen genyen pa egzanp yon yon baskil 15 mèt kib k ap rantre m yon milyon de goud chak vandredi. Evalye 5, 6 kamyon pa yon milyon de goud w ap gade chak wikenn konbyen l ap ban mwen. Yon senp atansyon. Mwen genyen lòt mwayen de strateji m kreye pou viv. Mwen gen yon antrepriz ki koni. Mwen gen yon sèvis lokasyon ki koni. M ap peye taks, m ap peye enpo lokatif, m ap peye enpo sou le revni, toutafè m kòrèk. Si ke m ta gen yon pwoblèm, m kwè se leta gen tout mwayen pou l ta trakle m.

Trè byen. Vitelòm m wè ke ou son nèg ki trè veridik. E ou dil yè, e tout moun konstatel ou son nèg ki pa konn pè. Ou pa janm pè moun e ou menm ou deside pale pou le moman. Men map diw Vitelòm, kote map pale avèw lan la, wap pale avèk yon nèg ki pa janm met dlo nan bouch poul pale avèk moun e kap di laverite ki pa janm pè menm pou yon segond. Tout moun kap tande w kap gade w la, tout moun kap tande w sou platfòm info Bertho a, konnen ke nou menm se grenn nan bouda Keny ye. Vitelòm ou di yon grenn bagay la wap jis di pèp la la verite. Ou di gen yon dam ke yo te kidnape anba vant kay yon senatè de la repiblik. Nou tout moun konnen se Kalmira Kantav. Di peyi an kiyès ki te kidnape l paske ou menm yo tout moun pote w di dwa de kidnaping kap fèt nan taba. Ou paka sere non moun Vitelòm. Ou paka kache pou moun. Di peyi an, di nasyon paske se pa ou sèlman ki vòlò. Se pa ou selman ki kriminel, se pa ou selman ki kidnapè, anben jisteman di peyi an men kiyes kap fè kidnaping kap fèt lan. Eske ou konprann?
Tout moun konnen. Di peyi an non. Clivens se yon wotè entèlektyèl li ye nan kidnaping. Kiyes ki clivens? Clivens se tout le dedero depatmantal lwès 2.
Clivens se tout. Clivens se tout. Ki mete avek Moriso. Ki nan do belmat. Ki mete Jimmy. Map voye de foto ba ou tou wi. Li trè enpòtan.
Map voye foto ba ou de polisye. Yo pran yon blende 6 polisye. Blende a gen 6 nèg ladan ou mèt konnen l gen 4 endividi 2 vrè polisye. Kap matrake moun 24 sou 24 nan zòn nan. E yap pran pretèks ke kidnaping se nou kap fè l. Écoutez bien, Vitelhomme di sa, di sa pou peyi an, tout moun konnen ke ou se nèg a zam e ou te kanpe ansanm avèk lanmò san jou di w se nèg a zam ou pa janm jwe, tout moun konnen ke w gen zam ou avè w. Vitelhomme Innocent, ou ka, ou ka petèt jan peyi an, jan nasyon an, jan ke y ap fann ou nan medya, nan medya tradisyonèl nan peyi Dayiti a, si l pa sa, di l pa sa. Vitelòm gen dwa pa fè 100 kidnaping. Vitelòm gen dwa pa ka pa fè 200 kidnaping. Si gon gwoup polisye k ap fè kidnaping, di men tèl kidnaping ki te fèt, se yo ki te fè l. Ou menm Vitelòm, èske ou pa fè kidnaping? Mwen eksplike w yon bagay. Bertho. Trè byen.
Se youn nan rezon ki fè m di w, moun ki pè pa ka kanpe sou moun. Evidamman.
Kèlkeswa yon nèg k ap fè yon zak ki pa ka asime l, se paske l pa kwè nan tèt li. Trè byen.
Ok e mwen te dil avan ke m te pale avek e lanmò m pale a zo m pale a lapli nou te gon lyen e m dil ke n te gon chita pou n te kreye yon se s kon apèl yon forum de e fantom lè sa n te chita avek de wo grade. Site. Tèlman mye plase o nivo di gouvèneman aktyèl. Site non an pou nou Vitelòm. Pase yo menm yo site non ou. Peyi a site non ou, lapolis endekse ou, lajistis endekse ou, nasyon an endekse ou. Dyaspora ayisyèn nan, ekoute byen. Mwen te di, mwen te di l yè nan pwen près la. Trè byen. Tout nèg ki fè pati de gouvèneman sa aktyèl sa la, tout nèg sa yo fè pati de ekip ki te fè san koule, ki te fè mò pou yo te ka patisipe nan gouvènman sa la. Tande, men sa k pase. Dyaspora ayisyen an, moun yo tèlman ap voye kesyon la, si w te, si w te, si w te, si w te gen yon ekran nan men w bò kote w la, ou t ap gade live lan, jisteman ou t ap wè kesyon yo. Men sa k pase. Nasyon an t ap renmen, ekoute byen, nasyon an t ap bezwen pou w bay menm si w 4 grenn non ki enfliyan, ki te nan mouvman ansanm avè w. peyi an, dyaspora ayisyèn nan kap soufri, ki konnen ke nan ki nivo yap detwi jèn gason nan peyi a, ki konn nan ki nivo ke yon pakèt nèg nan gang nan peyi a, epi se nèg a sapat lan, se pitit sòrèt lan, yap, e kòmsi yap bay pote tout chay yo, aprè tout planifikasyon fin fèt ansanm avèl. Bay peyi a 5 grenn non Vitelòm, fè sa pou nasyon an, fè sa pou la repiblik, fè sa pou tèt ou, fè sa pou pitit ou, fè sa pou fanmi ou. Bay peyi a 5 grenn non.

fè pati de lekip. Ok. Nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pa sa, e Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou. Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon an k ap tande w paske Vitelòm w ap pale laverite. Notre premye minis, notre premye minis, notre reprezantan, le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk le ministre de la planification. Sa vle di Rika Pierre. Rika Pierre. Trè byen.
E nou fè divès rankont o nivo Dèlma 75. Nan ki baz? Nan ki lokal? Kay un ex depite. Ki depite?

Ki mouvman? Dirèkteman pale klè ou trè veridik pase kisa k pase ou wè moun yo la ap bat bravo pou ou la moun yo apresye verite ke wap pale yo ou santi ke w konfòtab ou deside pale e map di w sa Vitelòm konnen map pale avè w la la e kòm si peyi Dayiti pat janm te gen gang ditou pou nèg ki o pouvwa aktyèlman la se kòm si peyi Dayiti pat janm te gen kidnapè ditou pou nèg ki nan pouvwa aktyèlman la se sèl ou menm ki kidnapè pou yo e se sèl ou menm yap planifye tout yap ekoute byen wi ekoute byen ekoute byen banm ba ou talè.
Sa n t ap trete anndan kizin nan, yo pa t janm panse ke mwen menm m t ap janm chita pou m di ke jan yo vle ban m manje a m p ap manje konsa. Dayè m pa yon timoun ki chita dèyè kay ni m pa yon timoun ki anba ban. Mwen pase sou ban jan tout nèg, mwen pa fè klas, m ap fè etid. Bòt mwen gen yon fòmasyon. Trè byen.
Vitelòm Inosan. Yon nèg k al lekòl, yon antreprenè, yon nèg ki dirèk, ki pa janm pè, ki met kanson nan tay li, ki kanpe nan taba, ki fè tout sa l fè yo. Èske w konprann? Vitelòm, w ap jis di nasyon an, pou larepiblik, paske kote m ap pale avè w la, kesyon an ap vin jwenn ou la. Moun yo renmen jan w ap pale, moun yo kontan jan w ap pale a. Nan rankont ou te ansanm, ou te patisipe ansanm avèk premye minis aktyèl lan ki potko premye minis alepòk, ki se Ariel Henry. Nan rankont sa a, w ap di pou peyi an, e m ap di w se grenn posibilite ke w ap genyen la a, Se pi gwo kote ke wap pale la ou trè konfòtab wap pale sou yon platfòm ki pwòp ki onèt ki klin konke wap pale avèk yon jèn gason ki onèt ki konnen ke nan ki nivo yo detwi jèn gason nan peyi dayiti jodi an pou di peyi an nan rankont ke ou te patisipe avèk Ariel Henry an kisak te planifye nan rankont sa kisak te di nan rankont sa nan ki bi rankont sa te fèt e ki dat li te fèt nan peyi an vitelòm pale avèk nasyon an. Tout avantaj ki te bay. Aprè ke n te fin debarase n de pouvwa phtk, mwen menm ke m te gen avantaj ke n t ap jwenn nan Taba parapò m te toujou kanpe nan kad resansman, m te toujou t ap batay nan yon sant spòtif ke nèg yo fè anpil dega ladan kote w wè yo kraze a, ke m t ap batay ke yo menm yo te gen tout mwayen posib yo ta pral ban mwen swadizan pou m te ka gen kontwòl pou m jere pozisyon pa m nan, pou m sove popilasyon pa m nan. Aprè tout negosiyasyon, se sa k lin dè rezon André Michel pa t ka viv kote li a, l te vin viv kote nou an nan Tabar 68. Tout mesye sa yo, se la yo te vin pran refij yo de kote pa m. Pandansetan nan Peyilòk, se mwen k te sèl wotè, se sèl mwen k te sèl moun ke yo te wè k te ka fè chita, fè chita a tout nèg geto pale avè m, sansibilize pou n wè si n ta akouche gouvèneman. Trè byen.
Vitelòm inosan. Vitelòm inosan. Touswit avan vant D'accord, oui suis à la ligne. Écoutez bien.
Nan rankont ou te genyen avèk premye minis aktyèl lan ki pot ko premye minis alepòk. Nan rankont sa a, nasyon an, peyi a, tout moun son sèl kestyon. Ki sa Vitelòm te, ki sa k te di nan rankont sa a, ki sa k ta planifye nan rankont sa a Vitelòm? Pale a peyi a.
Tout sa ke n te planifye, se te debarase nou de phtk pou nou te restriktire yon lòt gouvènman. Lè w pale de debarase phtk, w ap pale de, sa vle di dat rankont sa a se te avan asasina prezidan peyi a ki se Jovenel Moïse, pa vre? Prezidan Jovenel. Sa vle di ke debarase phtk, e se li k vin, sa vle di planifikasyon rankont la se te planifye 7 jiyè oubyen ki sa l te evite lòm? Alo?
Alo? Wi, wi. Wi. Eske rankont sa, se te planifika, nan ki dat li te fèt? Eske ou pa sonje mwa, eske ou pa sonje jou li te fèt, nan ki dat li te fèt?

Ou pa sonje? Ou konnen, ou konnen, ou konnen nou deja ba w iltimatòm de 72 è, but swit a iltimatòm nan, gen enfòmasyon m ka ba ou yo an prive, men pò kont, n ap chita sou baz ke n ap travay la. Ekoute byen, ekoute byen, men sa k pase. Ou ba y yon iltimatòm, Vitelòm m ap di w yon grenn bagay, m ap di w yon grenn bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Ou ba y yon iltimatòm 72 è, kote m ap pale avè w la nou anndan 72 è a la. Ekot nan minit map pale avèw la la yo ap travay nan mwens ke 72 è a li menm pou yo fann tèt ou. Se sa ke map diw la. E ou gen peyi a, ou gen posibilite pou ou menm pou stope sa kap prepare yo paske yo konnen w ou konnen yo paske chat chat konnen rat konnen barik mayi ap rete la. Men ou gen yon grenn posibilite avan tout avan 72 è a rive Pou di peyi a, kisa k te planifye avan asasina Jovenel Moïse, kisa Ariel Henry te di nan rankont ou te gen ansanm avè l lan, kisa lòt nèg yo te di, kisa k te fèt, ki dat rankont lan te fèt, èske se 5 jwen, èske se 5 4 jiyè, èske se 3 jiyè, ki dat li te fèt, kisa k te di nan rankont lan. Di peyi an sa, rann tèt ou sèvis sa, paske m ap di w grenn bagay. Ou gon bonm la verite andedan w la. E dyaspora ayisyèn nan gen posibilite pou yo di tèt nou, nou kapab lave Vitelòm la atravè sa Vitelòm ap fè la a kòm laverite. Men si ou pa fè l, tout se kòmsi n ta di w ap sere pou tout nèg ki te patisipe nan tout rankont pou planifye asasina, wi jisteman.
M kwè si w ap raple w 6 jiyè vè lè minwi, premye bilding yo atake se bilding mwen. Evidamman.
6 jiyè avan lanmò Jovenel. Ou wè, Jovenel mouri, premye kote yo atake kòmsi pou sonbwe m se lakay mwen. M kwè ke ou konprann mwen klè la. Mwen konprann ou, men sa k pase? Panse ke la li trè eksklizif. Wi, tande, tande.
Tout 5, 6, tout 5, 6 jiyè, nou ap ou pale. Tout 5 6 jiyè nou a pou diskite. Jovenel tonbe. Jovenel tonbe premye kote kal atake se mwen menm. Ekoute byen, tande poun pi klè. Paske kisa k pase, yè yè ou fon deklarasyon e pa rapò avèk janm eksplike pèp lan, peyi an, nasyon an, pèp ayisyen kap tande nou sou sou live sa la paske kote map pale avèw la la ou gen 2000 konbyen moun kap tande w kap tande w kap tande w live la e lap monte toujou moun yap share live lan moun yap moun yap kòmante moun yap pale tout pawòl la moun yap moun yo di wap byen pale e misye gen posibilite poul tou Di tout sa k anndan l paske mwen gon grenn bagay lavi telòm ou gon seri de operasyon kote map pale avè w la la ki pral friz tout taba nan men w pa rapò avèk kote map pale avè w la la e nou menm nan Infobeto nou gen enfòmasyon de bòn sous enfòmasyon pou nèg yo friz taba nan men w mwen gon grenn posibilite pou kraze la repiblik plat avèk la verite sa yo ke nap poze w kesyon sou li la a kisa nan dènye rankont ke te genyen avèk Ariel Henry Ke lòt mesye yo te prezan avèk DG lapolis aktyèl lan la. Kisa nou te di pou nou te rive 6, 7 jiyè a? Kisa k te di dènyèman? Dènyè rankont la? Te gen yon koupe ladan l? Vwala. Ou avèk nou Inosan? Wi, m la.
Vwala. Èske ou tande, ou tande kesyon nou an?
Alo?
Eske w la? Alo?
Wi, wi. Wi, m la, m la.
Vwala.
Pou, pou, tande pou pli presi. Pou pli, pou pli, pou pli direk. Di peyi an, ki sa k te pas, ki sa k te pale a nan, nan dat sa a, 4 pou rive 5, jiska ske pou rive 6, 6 jiyè, pou, pou dekouvri, pou, pou, pou debouche sou 7 jiyè a. Di nan dènye rankont ke w te gen avèk Ariel Henry a, ki sa k te di Vitelòm? Pale avèk nasyon an.
Tout sa ki te diskite, m te, e tan kòm yè a m te fè yon apwòch sou li, kote ke m te di w tout mizanplas la te fèt an ka de fantom 509. Trè byen.
Majorite a te fòme prèske anndan enstitisyon lapolis la. Trè byen.
Yo te gwoupe nou apre tout sa ke ki te fin fèt, kòm mwen menm, gen moman yo te bezwen mwayen, se mwen k ap di, s k ap dat, k ap envesti nan tout sans. Trè byen. Ok? Bon aprè akouchman nou fin debarase de phtk ke nou fin mobilize tout akò ke nou gen poun fè men ki avantaj ke mwen menm map genyen tou swi ke tout miz an plas fin fèt gouvènman fin statye yo fin jije ke m pa merite sa ke yo te pwopoze m nan sans lan plan yo destinasyon yo se elimine mwen menm direkteman. Ok, écoutez bien, e ou fini pati sa, e ou reponn ke touswit apre, e nan, alò vè, vè lè, vè lè minwi ou di mwens apre asasina Jovenel Moïse, premye bilding yo atake se bilding ou genyen anfas Pak di Souveni an, antanba 70 lan. Ki sa k fè se ou menm ke nèg yo atake dirèkteman an premye?
Rezon anpil bagay ki te diskite. M te byen nebude yo. Ok.
Tankou kisa? Alo?
Wi. Tankou kisa? Tankou pou n te debarase n de pouvwa phtk, de prezidan de la repiblik la. Pou n te asasine Jovenel.
Alo inosan? Wi.
Poun te, poun te asasine Jovenel 6-7 jiyè. Dènye renkont lan li te fèt egzateman an prezans Ariel Henry. Tout moun nèt. Trè byen.
Vwala. Vitelòm nou konstate ke tout moun wè se ou y anvi kòm si kòm si ki ki lòm a abat pou le moman. Moun ke yo vle elimine pou le moman. Mwen menm men sa ki ekstrèmeman enpòtan. Fòk ou dirèk avèk peyi an. Pase m ap ba w pale la pou w lave tèt ou pou w di tout sa k anndan w. M p ap gen m p ap menm m p ap menm poze w poze w poze w poze w poze w. M jis gen de kesyon pou ou. Men sof ke w ap jis bay pèp la detay. Men rezon ki koz Vitelòm ap sibi tout sa lap sibi la yo, men kiyès kap atake Vitelòm dirèkteman, men kisa men kisa. Pale avèk nasyon an, fè tout, ou mèt emisyon nan men w, kale kò w, fè sa w vle, di tout laverite sou platfòm ou. Ann avanse Vitelòm.
Kòman ou di Bertho? Trè byen, mwen di w konsa ke. Wap pale avèk peyi an, wap pale avèk nasyon an, wap di yo tout sa ki koz wap sibi tout sa wap sibi la yo an detay, wap di kiyès kap atake w dirèkteman, men rezon 1, 2, 3, 4 ki koz yap atake w yo, e men kisa k pou fèt, men kisa w pral fè, paske nou konnen ou bay ou bay 72 zè, e jisteman fòk ou pale avèk mesye yo, fòk ou fòk ou di sa wap di yo a, e fòk ou di pèp la laverite, pale ou gen tout emisyon an nan men w kote map pale avè w la la. Pale avèk peyi an, lave tèt ou, clean tèt ou, di tout laverite ou kote map pale avè w lan. Map poze w grenn kesyon m gen pou m poze w lan lè nou pral fini. Bon, Bertho, mwen m panse ke li trè eksklizif, li trè transparan. E si ke n pwente du dwa swit avèk kolaborasyon ke nou te gen avèk les membres du gouvernement, les membres du CSPN, e anplis m te ka di w les oppositions, les oppositeurs politiques, les membres de l'opposition, ou konprann? But m panse ke yo gentan wè a tout moun ke nou gen pwoblèm, tout moun ki deside anfas nou. Se moun ki pa gen mo, moun ki pa respekte mo yo. Trè byen.
E moun sa yo ankò pandan se tan yo fin epapiye ki sa ke n te genyen nan kad biznis nou pou yo te fè peyi lòk. Trè byen. Aprè kounya yo vin wè kounya la, pandan yo fin debarase n de yo, yo wè se nou pou yo egzekite. E pou.

Joseph Felix Badio bel e byen prezan lan Ayiti, nou konn kote li ye, avek kiyes li ye, kiyes ki nan ki, tande byen, pase kote map pale avan lan Badio si lan depi lan Ayiti li paka nan lari an menm jan Vitelòm, fòl gen yon kouvèti kòmsi nòmal ki pou pwotejel, kiyes kap jere Badio kote map pale avan la? Polis nasyonal Dayiti.
Polis nasyonal Dayiti, sa vle di wap pale de Frantz Elbe? Alo? M pale avè w Bertho. Trè byen, polis nasyonal Dayiti. E Vitelòm Inosan, jisteman, ou pale avèk peyi an, nasyon an konprann ou. Moun yo konprann trè byen. Joseph Felix Badio bèl e byen prezan lan Ayiti, li sou kontwòl DG lapolis nasyonal Dayiti a ki se Frantz Elbé ou pale avèk nasyon an. Vwala. Enben, Vitelòm men sa k pase. Peyi dayiti gen anpil koze k tap pale Gen anpil koze k tap pale e m vle w pale avèk nasyon an sou sa k tap pale yo Kisa bagay la ye Gen yon kesyon de fantom 509 Fantom 509 ke gen yon atis trè koni nan peyi dayiti ki se atis barikad kou tout moun konnen sou non izolan Izolan te di fantom 509 se de polisye legal pa gen nèg an sivil ame ladan l pa gen bandi ladan l Vitelòm se de polisye nòmal. E tout moun te wè fantom seksyon 9 lan li te tout kote nan la repiblik yè ou klè ke ou se manb fondatè fantom 509 vitelòm di nasyon an kiyès ki te pran ki te gen ki te vin avèk ide fantom seksyon 9 lan kiyès ki te chita devlope strateji poun te vin avèk fantom 509 la pale avèk peyi a bay peyi yon ti detay pou nou tanpri. Les initiateurs d'oppositeurs.
Tande byen, pi klè, plis fwa pi klè. An nou pale, an nou pale bon kreyòl nan lang manman nou avèk papa nou an, paske moun nan Togo nou ap tande nou. Opozisyon te vin ak fantom. Opozisyon.
Palan de opozisyon, sa vle di yo te chita avè ou, epi yo di Vitelòm men sa n pral fè, se sa? Depi m di opozisyon, w gentan wè se, se, se, m te ka di w, se komisyon an definitif. Tout moun ki te fè pati de opozisyon an ki te rann ke nou akouche pouvwa sa aktyèl la.
Ok, ok, ok. Fantom 509, yo, lè. Eske, eske, yon senp ti kesyon Bèto. Eske aprè Jovenel fin mouri, ou tande pale de Fantom? Non, Fantom nan jis disparèt.
Disparèt eske fantom nan l pat genyen egzatteman yon m te ka di yon arète k te sòti ki te fè rekonèt ke fantom nan egziste?
Wi fantom nan fantom nan yo te di l egziste se son de polisye. Kot ki ou an? Kot administrasyon an?
Enben se ou k pou ta di nou li, se ou k te ladan l.
Apre 72 zè lan wap konn plis. Apre 72 zè lan nap konn plis. Vitelom inosan. Platfom youtube info bertho pou ou ou pale avek peyi an ou pale avek nasyon an tout peyi a tande ou e ou kle. M swete ke nan mwens ke 72 zè lan si w gen yon denye pawol pou di peyi an Wap kapab rele nasyon an pou dil. Vitelòm nasyon ap tandew, peyi ap tandew, ou gen ou gen ou gen dènye pawòl ou fin pale avèk popilasyon an, ou gen dènye mo w pou pale avèk popilasyon pou di yo men egzakteman men kè men men men sa Vitelòm planifye ou di mwens men sa ke pral fè, si w vle dil ou byen w dil, rebay iltimatòm ou an sou platfòm nan pale avèk popilasyon an dènye dènye pati w pou nan emisyon an pou n lage. Bon.
Nou menm nou kwè nan respè youn ak lòt, nou toujou respekte tout moun, nap toujou di popilasyon an rete konfyan paske kèlkeswa latanjant se pèp ki bay pouvwa, nèg paka pran pouvwa, si n ka fè n ka defè, kòmkwa. Anabèt pa janm bèt, n ap tann e n ap kontinye tann jiska 72 zè lan pou nou menm pou n avanse ak itimatòm pa nou an. Trè byen. Mèsi anpil Vitelòm Inosan. Platfòm nan rete open, sa vle di nou ouvè pou ou. Ou vle pale egzakteman lè 72 zè lan rive an, w ap rele nou, w ap fè nou siy, w ap di nou Info Bertho ou vle pale, n ap ba w pale sou platfòm nan paske nan peyi Dayiti fòk tout moun konn kiyès ki kiyès menm jan w di a.